Bonjou ou bonswa tout moun depandamman de lè nap gade video sa mwen espere ke nou tout trè byen Fanmose mete sou pye seyans video sa yo nan objektif pou yo fè nou konnen kiyès chak grenn moun nan Fanmose ye kisa yap fè kòm aktivite andeyò de aktivite Fanmose yo eske yo se de moun kap travay Kibò yo grandi, kòman anfans yo te ye tou sa. Mèsi paske w abone ou abone paj la, mèsi paske w sou paj la, mèsi paske w sipòte nou e mèsi paske wap kontinye sipòte nou. Mwen se Sentèman Romani, mwen fèt Lopital Jistinyen Okap. Mwen fè etid kindègadenn mwen nan lekòl ki rele Les Gué Luron Okap. Mwen vin kòmanse etid primè m kay Mè Dèlma 11 yo. M al fini l lekòl Fanelly François Okap, depi w se moun Okap ou pa ka konn, ou pa ka pa konn Fanelly François. E mwen kòmanse etid segondè m Collège Martin Luther King. e mwen vin fin mwen vin fè nevyèm areto Ecole Frères du Bon Berger de Mack 48 mwen fè filo m Lycée Alexandre Pétion ki se pi bèl ane ke m fè nan karyè etid klasik mwen ane m fè Lycée Alexandre Pétion se pi bèl ane LAP m pa ka bliye lap se mwen son manb lap ansyen lap. e m pat regrèt ke m t al fè filo Lycée Alexandre Pétion e tout ansyen kondisip mwen yo, sa ki mouri, sa k la toujou, nou chak nou chak vin yon bagay nan lavi nou men yo toujou sou kè m paske yo te fè m pase yon bèl ane mwen antre nan lekòl enfimyè kote m fè katran nan fakilte enfimyè mwen fè katran apre sa mwen fè yon kèk ane apre etid. enfimyè mwen mwen fon etid jounalistik e mwen gen yon fòmasyon de baz an epidemyoloji donk an gwo se mwen mwen mwen se pou fòmasyon mwen se sa M ap travay, m gen plis pase 5 lane depi m ap travay kòm enfimyè, m t ap travay avan sa, kòm enfimyè, mwen gen plis pase 5 lane depi m ap m ap travay antan ke tèl. E ki sa m renmen, ki sa Romani renmen? Romani renmen moun, m renmen moun, m renmen moun bò kote m, m renmen, m viktim anpil de sa tou. Lanmou m pou moun fè m viktim anpil, fè moun fè m anpil move bagay. Men sa pa enpeche m, m toujou kontinye renmen moun, m ap toujou kontinye renmen moun. M pap janm pa renmen moun. Mwen renmen moun ki fran, m pa renmen moun ki fake, moun kòmsi li montre w li s on moun, epi ofon se pa sa l ye. Mwen menm, jan n ap gade m lan, se mwen sa. E mwen serye lè pou m serye, m griyen dan m lè pou m griyen dan m, m toujou ap ri. Men gen moun ki di m gen move jan, tout sa. Sa yo se. Se kèk ti virgil nan lavi m. Epi mwen renmen fanmi m anpil. Fanmi manman m, fanmi m bò kot papa se 2 kategori moun ki fè m moun mwen ye jodi a ki fè m ka kanpe devan kamera sa ap di nou men kiyès mwen ye, kwè nan tèt mwen, di m se bèl tifi. M pa tann se yon moun ki vin di m m se yon bèl tifi pou m konnen m se yon bèl tifi. Donk Tout sa yo antre nan lavi m, tout sa yo fè pati de lavi m. Epi fanmi m bò kot manman, fanmi m bò kot papa yo sipòte m, kouzen m, kouzin mwen yo. Mwen pa gen sè, mwen se fi inik, mwen genyen 4 frè, m gon gran frè, m gen 3 ti frè ke m renmen anpil. M renmen yo anpil, m gen 4 bijou nan lavi m. Se de moun ke m renmen anpil, yo se 2 je nan tèt mwen, m konnen m se 2 je nan tèt yo tou paske yo pa gen lòt sè. Yo gen sèlman mwen menm. M gen yon moun ke m adopte kòm yon ti sè, Jean-Jacques Jemima, li konnen m renmen l anpil. Mwen genyen, mwen genyen 3 nan frè m yo ki fè m gen tan matant, donk m ta ti. E m gen sèlman pi piti a ki sot fete 19 an l 10 jen an la, bòn fèt ankò frero. ki sot fete 19 an 10 jen an se sèlman li menm ki poko fè pitit e ki deyè toujou men li son gwo fotograf si nou wè m toujou fre nan foto m yo e nou wè m byen kanpe konsa se Jean Michel Saint Armand ki voye m fre konsa mwen renmen koulè bleu nou ka wè tout afè m se bleu rad mwen. Miray lakay mwen, prèske tout sa m posede se ble, e zanmi m yo fin abitye avè m tou lè y ap fè m yon kado, yo fè m kado bagay ki de koulè ble. Mwen renmen lanmè, mwen renmen mizik, mwen renmen bouje kò m, e mwen renmen li, mwen renmen etidye anpil anpil anpil, mwen renmen etidye, mwen renmen travay mwen, mwen renmen travay avèk moun, mwen renmen kolabore avèk moun, moun ki travay avèk mwen yo ka temwanye sa. Mwen Bon Kisa m pa renmen, m pa renmen ipokriti. Depi moun ipokrit ou pa ka fè pati de lavi m, ou pa ka nan antouraj mwen, ou pa ka, ou pa ka, ou pa ka jwe ankenn wòl nan lavi m. Lè m avè w m avè w, lè m pa avè w tou m pa avè w. Se konsa m ye. Lè m, lè m kanpe avèk yon moun mwen kanpe avè l, lè m pa avè l, m pa avè l, pa gen anyen k ap fè m avè l. Fonmoze, Mwen fè pati de Fonmoze, m se kowòdonatris administratif e Fonmoze. Se te pwojè m, li te ke m mete medam yo okouran epi yo anbrase l. M sezi wè yo renmen mwen ki te gen pwojè a. An verite pafwa m vle jalouz de yo tèlman yo kolabore byen avèk mwen, yo fè m santi ke m gen moun kote m, yo fè m santi, pafwa m santi yo ba pwojè a plis valè ke m ta sipoze ba li. Mèsi medam mèsi pou sipò nou. Mèsi a Barbara Danushka Canton. M pran san m pou m di l paske m pap vin m pap vin humm mèsi paske w fè fanm oze ou ede fanm oze vin yon òganizasyon legal konnya nou son òganizasyon fanm legal e Barbara kontribye nan sa mèsi Babou Li tif sa toujou ap ba moun konsèy wi li pa janm pa gen konsèy li pa janm pa gen yon ide li toujou gen yon bagay nou ta fè sa sa w panse Manon si nou fè sa sa w panse men sa m gen kòm pwojè son moun konsa li ye li son moun ki trè pozitif se moun sa yo m renmen nan antouraj mwen m renmen moun ki pozitif m gen 2 kouzin tou ki trè pozitif Joana avèk Fani yo se 2 moun ki trè pozitif ki ede m. Bonjou Adnan li menm gen bagay m pap di nan video a poul pa dim map fèl tèl bagay tèl bagay ou konn sa m anvi di a kouz men li toujou la pou mwen li toujou sipòte m li toujou ede m epi fanm oze nou son òganizasyon fanm ki pale de tout sak gen rapò ak peyi nou pa nan politik men nou pale tout bagay nou pale tout bagay. Andeyò de Fonmoze chak moun gon panchan ou gon pati politik ou gon moun wap sipòte. Men nan Fonmoze gou òganizasyon ki rele Fonmoze a nou pa nou pa gon kote nou kanpe yon kote nou pa kanpe. Nou kritike lè pou nou kritike, nou aplodi lè pou nou aplodi. Pa egzanp nou toujou aprann fi menm si w tonbe toujou met nan tèt ou a leve. Pa egzanp sa ki rive Anie Alerte lan Li pou w sò, anpil fwa. Se pa tonbe w ta tonbe l non, se pa vle w ta vle w tonbe non. Pandan w ap pase gon moun ki tire pye l dèyè w, li fè w tonbe. Men ou menm ou gen pou w gen kouraj pou w pa, si yon moun ba w lebra pou w kanpe, mèsi bokou, men si tou ou pa jwenn yon moun ba w lebra, ou kanpe pou kont ou. Tout sa yo se de bagay ki enpòtan nan lavi yon moun, se de bagay ki ap ede yon moun rive pi devan, se bagay k ap fè w plis fèm. Pa ret sou kont gason medam. Mesye yo la gen gen nèg ki vle yon fanm ki vle yon biblo li pran w li pral mete w chita nan kay ou pa pral travay mwen menm si yon gason vin nan vim ou dim map chita nan kay m pa pral travay dezole cheri menm si m te renmen w nenpòt nivo lanmou m gen pou a ou pap ka nan lavi m paske mwen m se moun ki konnen fòm travay pou m manje tout sa m bezwen m dwe ka bay tèt mwen li ka gon moun ki edem jwenn sa m bezwen men pandan Pandan m fè efò pou m bay tèt mwen li, di tèt ou sa, ou se fanm, ou dwe toujou kwè nan tèt ou. Mwen m toujou di yon moun sa, m bèl, m pa bèl, m pa bèl fanm sa w ap gade nan videyo a, m pa, e pa bèl sa sèlman. Anndan tèt mwen tou s on, s on, s on bèl fanm ki la. Anndan m s on bèl fanm ki la. Sa vle di tout mwen menm m bèl. Ou dwe fyè pou w di sa. Konprann ke lavi w enpòtan, konprann ke tout sa w ap fè nan lavi w, y ap itil ou demen, konprann ke tout sa w anvi fè nan lavi w, pa kite moun dekouraje w sou pwojè w. Depi w gen yon pwojè, fè l. Fanmoze, nou te, nou goumen, nou redi pou nou Fanmoze. Nou a près, nou a over 8 mil moun. Se pa konsa nou rete nou gen nou gen tout abòne sa yo sou paj nou. Nou fè anpil efò pou nou genyen yo. Tout sa w, ou dwe, sèlman sa w dwe genyen se gen objektif lan. Depi w gen objektif lan, ou gen volonte a pa gen anyen ou pap fè nan lavi w. Di tèt ou, m vle fè tèl bagay epi wap wè jan wap reyalize l. Konsèy mwen pou tout fanm, kwè nan tèt ou epi respekte tèt ou dabò. Si w vle yon moun respekte w, Se ou k pou respekte tèt ou anvan tout bagay. Pa pa atann yon moun pral vin respekte w pandan ou menm ou pa respekte tèt ou. Pa gen bagay sa ti cheri, pa genyen l ankò. Ou pa respekte tèt ou pa gen moun k ap respekte w. Respekte tèt ou. Respekte tèt ou. Ou respekte tèt ou, lòt moun, depi w respekte tèt ou. Dayè gen yon modèl respè w gen pou tèt ou. On moun pa ka vin di w nenpòt bagay. Gon modèl respè w gen pou tèt ou, on moun pa ka vin fè w nenpòt bagay. Mwen m soufri de lanmou m pou moun. M soufri de pitye m pou moun, nan pran pitye pou moun nan tèl ou tèl bagay, apre sa moun nan fè m soufri. M soufri, m se moun ki soufri anpil. M panse yon pwochèn fwa m ap gen pou m eksplike nou nan, nan, nan, nan seyans temwanyaj lavi nou, m ap gen pou m eksplike nou kòman m soufri nan lavi m. Mete nan tèt ou. Ou kapab, tout sa w vle w ka fè l, met nan tèt ou. Epi pa bliye, nou lan peryòd kowona, nou dwe toujou pwoteje tèt nou. Maladi a egziste, pa bliye met kach ne, m pa gen kach ne nan vizaj mwen la, se paske m anndan lakay mwen pou kont mwen, ou pa oblije avèk yon kach ne lè w pou kont ou. Stope stipidite sa, ou pou kont ou nan machin ou, e lakay ou pa bezwen gen kach ne. Otomatikman gen yon tyès pèsòn bò kote w, met kach ni. Lave men nou souvan. Lave men nou souvan epi evite manyen figi nou. Nan pou m fè tout tan, m ap pale nan videyo a avèk nou la, m pa met men m nan figi m. Evite met men nou nan figi nou, bouch nou, nen nou. Se twa kote sa yo nou ka kontamine. Epi, pran lavi nou o serye, medam. Mèsi pou sipò nou. Tout gason ki sou paj la, mèsi. Mèsi a nou tout. Syete Sentranman Womani, m ap toujou la pou nou. Pou nenpòt bagay la, m ap toujou ba nou sipò moral mwen, m ka pa ka ba nou lajan men sipò moral la m ka ba nou. Epi pa bliye m di nou, m se fanm Okap ki renmen lakay an m anpil anpil anpil anpil.